Pandan gen ti pwoblèm moun pa sòti yap rele yo di tout moun yo akoz de maladi k deyò a, moun yo rete yap gwo. Ferdinand m renmen Brel tou.
Medam sa se te sa k ba yo fòm sa w wè yo genyen an wi. E te a ki ba yo fòm nan. Kiyès?
Florence avèk Ferdinand Blandine. Se sa moun nan men gon fòm. Moun sa yo tonton dezirab di w konsa se pa anyen yo fè pou yo gen fòm nan se te a yo bwè se sak fè moun menm lave vite w kounya la al bwè a lòdè te pa w online ou prale online kounya la wap mete tonton dezirab pren Tava lifestyle pre kòm lè sa w kawò dè te w poukisa te a bon se sa w pral poze m kesyon anben te sa li fè w vin piti si w te gwo ou pa ka kase brè te sa e w konnen depi w gwo ki sa k ka rive w ou ka fè sik ou ka fè tansyon ou ka fè kolestewòl ou ka pèdi vizyon w men depi w brè te sa li floche w lè te rete pi se sa k pa bon nan Donw, depi se kalamite, mal kwaze avèk bwa vèna, desann sou ti je w, desann sou tèt la, pran kanadevè, desann sou ou, l ap etire tout anndan w. Kijan pou w jwenn te a? Ou pral onlay kounya la avèk yon ti kraze lajan, w ap ekri tontondezirab pwen tava live style pwen kòm. Lè sa w ka andète w pou kont ou. Epi pa bliye, pou w jwenn cho sa, se de fason w ka jwenn li. Se oubyen w al gade l sou Tele pa m, oubyen w ale nan YouTube, w ekri Tonton Dezirab, komedyen nimewo 1, epi w apre foto nan ranyon, foto Bri Sapat, foto Tonton Dezirab. Chaje ak enfo paj! Vrèman paj la, li make Tonton Dezirab, komedyen nimewo 1. wap abòne, wap like paj la, wap subscribe. Ou pa gon goud! Wap peye pou sa. Al fè sa kounya pandan m pral fè w ri. Epi pa bliye, manje pa m! Kit yo sèjousi kit yo vin pi gwo wi, gen diferant pri. Gen mwayèn, gen gwo, epi gen king size la. Sa pral depann ki lajan w mezi lajan w, mezi wanga w. Anndan kit la, w ap jwenn diri, w ap jwenn pwa, w ap jwenn sik, w ap jwenn farin, espageti, kònflèks, lèt, lwil, pat tomat, mayi, pitimi, ble, avwàn. Pa bliye, depi se yon kote ki fè transfè, kèlkeswa kote w ye sou latè, mande manje pam! DJ one, kijan kò w arrive? M anfòm, mwen menm m toujou di moun sa, bon nou konnen moun yo konnen kote m ye, depi ou te di m moute zòn Florida m pa gen lòt bagay m fè, ti flèch ou black mwen, ti D.I. ti cheri m, ti lwil mwen, ti espageti m se li. E m p ap kite makèt la pou m pa pran yon ti kònflèks. A di, depi ou te di m gen ti te m nan, depi ou te di m m pa Ayiti se sa m fè. M pran ti tem, konprann, m fè ti afèm e tou, ti flè chou black mwen, ti diyay, ti cherim, m pran l, m kenbe l. Bon, lotre jou banm di non. Ou toujou pran yo? Oh, m toujou pran l. Se ti poud ravèt la, kouman sa ye? Ah, mon jè, poud ravèt sa, yon moun ki poko pase nan baz nòmal. Se sa map di. Ki nan 12 a 25 nòdwès 119 vièm swit pou al pran poud ravèt sa ki make PRK

Yo mete ni madanm nan, sa pase. Ebonè gen 2 timoun.
Wi men sa gen. Tande m pral di w.
Li gen 2 timoun ak fi a. Yo mete tout bagay yo deyò. Sa gen. Kounye a la se lè sa mwen moun kanpe nan zòn nan se chwichwichwichwichwichwi. Sa pase.
Bon w konnen mwen menm a laj mwen. Wi. M pa vle pale devan.
Wi. Kounye a la gwen 2 medam ki kanpe nan kwen m fon apwoche kote yo. Wi. Kounye a lè m tande yo di ti gason al perik la wi sa polis la. El yo met deyò wi. Sa sal genyen? M tande la polis pa peye yo.
Kòman la polis pa peye a? Bon yo kap bay peyi a sekirite, la polis pa peye non. Ti nèg sa, wa entèlijan lekòl paw papa pitit Alberic la. Li kite lekòl. Lal la polis. Yo dil fini lekòl.
Li te gen pou lal antre nan li li li li li vèsite. Inivèsite.
Nan rayon te dim ni wi. Inivèsite. Inivèsite.
Wi. Li pat la abandone inivèsite a. Nan la polis. Nan la polis.
Kounye a.
Men kounye a mtande yap kouri sou 2 zan la polis pa peye li. Ki koze.
Yo mete l deyò nan bout chanm kay li te dou anba nan galèt wi. Ki koze. Hey! DJ Rod, map kite zòn nan wi.

Lapolis ap kouri sou 2 zan yo pa touche.
Konbyen tan? 2 zan.
Kouman 2 zan? 2 zan 24 mwa l bay wi. Ah bon gen gen gen plis toujou. Men mwen map mande eske sa eske moun kap dirije peyi a se satan yo bay tèt e eske se satan rantre anndan yo? Pou yon lapolis ki gon zam nan men l!

peye yo. Kote tout vin pawòl sa a? E daprè mwen, gen anpil moun ki te panse se ti polis ki nan lari yo sèlman, menm gwo polis ak lapolis. Kote tout vin ak pawòl sa a? Kote tout vin ak pawòl sa a?
Ti bray la yo met deyò ak madanm nan. Se li k ap deklare sa nan zòn nan. Mwen m te chita, e li k ap deklare sa nan zòn nan. Yo pa touche non. Mwen m ap mande Bondye Eske se la bib kap akonpli? Eske se la fen di mond kap rive? Gen se de bagay menm si se ta nan domi pou yo ta di w yon la polis pap touche. Yon la polis kap baw sekirite maten midi swa pou vole pa touye w. Pou la polis pa touche mwen map mande pandan ke yo dim la polis ap bay moun ki gen milyon sekirite. Poutan yo di m lapolis ap siveye kay moun ki gen anpil gwo lajan nan men yo. E lapolis la li menm, yo di m yo konn sot fin travay. Menm ray yo pa jwenn bwèl lakay yo, sa pi ri. Toto, lè di moun fè 24 mwa l pa touche, se sa ke m pa ka konprann nan. E pou w ap pale de polis nan yon peyi ankò wi. Se li m pa ka konprann wi. Bon, nan ranyon gen kouzen m nan polis. Kouzen an m kwè li kite Sendomeng la, li kite lapolis li.

Peyi a fini. Nan ki sosyete nap viv la? Pwoblèm polis sa la peyi a fini. Nan ki sosyete nap viv la? Dèfwa polis yo konn menm di m, rad ou wè k sou yo a, jodi mèkredi a, demen jedi yo pral pran pòs, se menm rad sa yo gentan al lakay yo, yo lave, yo gentan remet sou yo. Menm rad polis la yo pa gen pou yo met sou yo. DJ one mwen map mande eske se nan rèv, eske se bagay ki vre, eske se konsa Ayiti ap degrade, se konsa sosyete nou an ap degrade, ap desann konsa. Koze, tande koze, tande koze.
Ti moun nan kal lekòl kiyès kap siviv l? Lapolis? Lapolis fè tout bagay wi. Nan lari a machin, tout bagay se yo menm wi.

Men men men men. Yon yon! Pwoblèm patou Dezi. E pa konte bagay moun ka tande. Dezi, peyi Dayiti e pou peyi m vle rete ankò. Sa k pase menm yon yon?
Ah. E pou peyi m ka rete. Sa k pase? Pale avè m yon yon. Kouzen m nan Dezirab. Wensen. Misye ale la, li dwe m. Men sa m t ap di w la.
Epa de bèt m vann ok ou non lapolis de jou ou pa touche map pede vann bèt prete w m di misye konsa pitow te mete vès sou ou wal vote lwa pou ka touche paske si e nèg a vès kap touche ou menm kap ba nèg a vès sekirite ou pa touche m oblije di misye sa DJ one ok bon chak jou on zam sou ou ou nan lari Yè l antre, avan el antre, DJ One, misye tou dòmi, tou sele. Epi l repati ankò l ale, yo vin chache l sou yon moto, l al ba nèg a vès sekirite. Nèg yo gen kòb nan men w, ou pa touche, w dwe machann. Avan e, e bon plas la l fè lage l Jezi. Li pa ka parèt tèlman li dwe machann devan an wi. Epi lapolis. Lè w gade, lè w gade, DJ One.

Prezidan! Kiyès ki ba yo sekirite? Ki pi gwo pwoblèm nan? Polis! Ah!
Sa son mechanste.
Sa son mechanste.
Sa vrèman, si on prezidan oubyen yon gouvènman

Yo pa yo gen dinite mesye yap yal lekol yo pap fel yo ta fel deja mesye yap se pa on grenn ni se kouzen m yo chwazi yo pa peye menm li dim enspektè komisè a pa touche tou non Kiyes pa touche? M mande kijan l fè viv.
Komisè a pa viv pa touche tou? Dezirab lal nan sendomeng la lal nan panyòl. Li di komisè a pa touche l. Jan chache.
A etwal sou do l pa touche DJ One. Jan mache chache o jan tou. Komisè pa touche. Sa w tande wi.
Jezi.
Komisè a etwal sou do l pa touche DJ One. Anben nèg ki gen ba yo pap janm touche konsa. Men ojis kiyès moun leta peye. Kiyès li touche. Kiyès. Mesye nèg gen nèg a vès yo. Nèg kap vote lwa yo e ki nèg sa yo ki gen manman kòb la nan men yo.
La polis pa touche non peyi. La polis ki gen zam, ki gen inifòm, ki reprezante leta, se premye sitwayen wi lè leta ap dòmi kal reprezante leta lè gon krim nan nwit. Se premye sitwayen k rive sou lè li wi. Si gon krim yon kote tankou avanyè lè yo te kenbe nèg la nan vòlè bèf la, premye moun ki fè aparisyon son polis wi. A minwi!
A minwi! Panichka kite madanm li, l kite fanmi l, kite pitit li. Ke dyab te ka ba l kout flach nan nwit la l pèdi vi l. Yon polis vini epi se polis la ki pa gen sekirite. Sa son mechanste nan ranyon. El nan difikilte a vole a le polis la son grenn ki vini. Gen pot 15 vole ki te dwa vide l ate. Edi bra la di m konsa sa k fè l plis kite lapolis. L arete yon vole lendi

Li vin tounen yon vòlè legal, li ta vle detwi peyi sa. Bandi legal ou di wi? Wi!
Pase depi li gen yon zam nan men l sa l vin tounen. Li te kapab ti te wòl. Li vin tounen yon chimè legal. Li te kapab si l te vle. Li vin tounen yon kidnapè legal. Wi li te kapab. Pase l gen yon zam nan men l, li gen yon inifòm nan men l, inifòm nan se nasyon an li reprezante. Men tande nan reyon. Li pa chwazi pou l fè l. Nan reyon, kòm Diderone se nèg ki fè plis save pase nou, Diderone kòm nou konnen w nan barèl la bon, si lapolis pa touche, kiyès ki touche menm?

Nèg yo ap bay sekirite nan gwo machin a èkondisyone. Yo lage nèg lan yon kote, menm lakay li pap fin lage l kòm nèg k ap ba l sekirite ka mouri pou li, pou l fè rès wout la a pye paske lakay li, machin nan pa ka pase. E kanpe li menm k ap ba w sekirite ankò.
Sa tande tande, ki djòb, ki wòl yon lapolis nan yon e DJ One ki wòl yon lapolis? Sa m konnen se sa, pwoteje e sèvi. Pwoteje e sèvi.
A nou tout konn sa. Di l an fransè, di l an kreyòl, sa l vle di? Pwoteje sèvi a sa vle di se yo menm kap pwoteje a se moun kap baw sekirite, moun kap edew, se moun. Ou vle fèm konprann si pa yon kòb nan menm. Se li kap pwoteje, se li menm kap edew, si yo pat la li tap pran nan menw. E menm lari a tou, lè ou wap travèse lari a, si yon nèg kap drive pa konnen gen yon polisye ki la li ka frapew li ka fè nenpòt bagay. Se li k fè, se yo menm ki baw sekirite, se yo k ede nan ti bagay peyi a. Yo la pou pwoteje w Menm manje yo pa ka manje Anmwey lòt la touse Dezirab m pap ba w manti li touse sa w konnen konnen an tou fèt wi Gaz m di w konsa misye touse l fè lòt bagay la Men tande DJ One tèlman l grangou.
Lè yon jèn gason oubyen yon jèn fi chwazi pase lontan m sonje epòk pa mwen e sou estime. Lè yon timoun chwazi fè lapolis se te gon, se te gran chòz. Oh! Gwo bagay. Lè yon jèn gason chwazi pou l al nan lapolis oubyen pou l al nan lame, se te gon gwo chòz. Se pou l ede peyi l. Lè l fini, li fin fè yon si mwa fèmen, lè l sòti, tout moun te dwe l respè. Se te yon gran sitwayen nan zòn nan. Men kounye a la, se kòm kwa m te vle, se kòm kwa dire m ta vle di w, lapolis la, si tèlman gen sangwen ki pase nan tèt lapolis la, yo vin menm pa bay enstitisyon sa enpòtans. Menm!
Lapolis ap demande. Sou enstitisyon te gen yon pakèt prestij wi. Lapolis ou tande a. Dezirab, èske ou sonje komisarya anba a? Machann manje a li fèmen pa ka vann manje li tout polisye dwe nèt. Lè w pale de komisarya ou fè kè m sote kote yo te arete m nan? Non, nèg yo di kesyon yo t al poze w gwo potòtòy. Non yo pa ta rete w. Yo pa ta rete w. Nèg yo ta poze w ti kesyon. Tè w se pou ou tè w te ye Dezirab. E ou konnen se gwo pwopriyetè yo tout bèf ou sou tè w. E nèg yo pa ta rete w poze tèt ti kesyon. Sèl bagay komisarya yo te mennen m nan se yon ton derespektan. M di w sa.
Paske lè nèg la vin chache m sou lèlye, mwen di l tè a se pou mwen, epi kanmenm li mennen m nan komisarya,

Pa nonmen non Sak gen la dan? Dezeyèm jèm kounye a l kouche ladan l kabrit k ap flann. Sa w fè ladan l? Mwen menm? Mwen menm? Anben nenpòt lè w jwenn mwen nan lari fè frekan. Woy! Pran Dezirab may. Woy!
Pran Dezirab may pou wè! Mwen m pa Se sa k fè nan bouk la m pa foure menm nan afè moun, nan reyon konn sa trè byen. Se sa k fè m rive ka yon moun w ap manje w ofri m tou vant mwen plen. Woy! W ofri m kleren m di w m pa bwè kleren. E chak sèvis ou moun rann mwen m peye w. S on mwayen pou lè ou fè m yon bagay, pou lè m chache jistis mwen pou m jwenn jistis mwen. Ki koze sa? Men nan ranyon la gen prèske 30 an l ap travay avè m. Sa pa janm vole avè m. E menm lè l ta vin pou yon bagay pou mwen m konsidere s on fanmi l ye pou mwen.

Depi son pase gade la sou kote nou kay vwazen an. Gad jan polis gen enpotans. Oh yo gen cha, yo gen elikoptè, yo gen tout bagay. Mgen kouzen m nan ki gon pitit gason l ki lapolis la delma. Son sèl grenn inifòm wi l gen. Oh yeah bay yo di. Chak jou lal travay se menm inifòm sa li pèt al lakay li bonè pou l lave met on kote pou l sèl demen pou l pase pou l met. Se soulye yo.
Epi pou wap di m lapolis la gen chèf de lapolis. Yap gen diktè.
Mwen pou mwen m ta pi prefere di se chak polis ki chèf tèt yo. Oh non.
Non men se men se nòmal. Non. Se nòmal si moun nan leve l pap touche nan ranyon. Si moun nan gen madanm menm jan avèk moun k anlè a. Si l gen pitit menm jan ak moun ki anlè a. Li gen kay pou l peye, li gen manje pou l manje, l pap manje, l pap bwè. Sa vle di tout moun chèf. Komisè pa touche tou non Dezirab. Woy!

Ou konn si nan gouvènman pa gen bidjè pou lapolis? Dezyèm wap viv li la, ou pa tande avan lè sa k rive? Wap viv li la. Ah! Nan gouvènman yo, yo pa mete yon bidjè pou lapolis kap bay sekirite a? Bon, tande pa gen, tande pa gen.
Kounye a la pèp ayisyen, nou gade nou wè nan ki mond nap viv, se chat koukouy, klere boujou. A di mezanmi pa gen moun kap ban nou sekirite, sosyete demisyone, men kounye a lapolis pap touche, sa vle di lapolis demisyone, e di nan tout katye se fè brigad vijilans. Chak moun se polis tèt a w. Bon, se ou k pou bay pwòp tèt ou sekirite. Bon, dènyèman gon te gon bri anba, lè m mande m wè bri a, tire! Epi lèm desann nan komisarya ki bò lakay la, kounya la m jwenn polis la ap fèmen. M mande polis la konsa, a, son kesyon m vin poze w la wi, sa k pase? Li di m konsa l ap fèmen pou pwoblèm ensekirite. Woy! Komis.
Ko.
Sa se sa Dezou la dezi. Ou sonje lè nèg la yo di bèf vòlè a? On polis wi. Bèf dezi a byen anlè a, li di vin fè yon konsta pou li. Bèf la toufe. Nèg yo di yo pa gen gaz pou yo moute a machin la. Yon polis wi ki di sa.
Ki koze sa. Machin lapolis la pa gen gaz pou yo moute. M te gen, m te gen, m te gen Jilyèt. Jilyèt ki t ap sot Boudon. Li t ap antre Mayami. Li gen yon tchòk ki antre sou machin nan. Li te gen 2 timoun. 2 timoun yo, yo chak gen yon bagay k antre la yo. Kounye a y ap rann san. Kounye a la, lè yo rele lapolis a laponpye. Kounye a, lè yo rele ponpye, kounye a, ponpye ki te disponib la, se sou Jannmas li ye, yo te gen yon pwoblèm gaz. Kounye a, lè yo rele lapolis menm, lapolis di depi maten yo te gen yon sèl tyòk la la, tyòk la pran lari, li poko antre. Yo di madanm nan degaje l. De timoun yo mouri. De timoun yo mouri. Yo di dam nan degaje l. Yo di l degaje l. Pa gen gaz. Ponpye a pa jwenn gaz, Vye epi Ambulance kòb pa yo gen gaz. genyen an, anbilans pa gen gaz, vye pikòp lapolis te genyen an pou yo ta vin gentan sove timoun yo, gen yon lòt moun li tande ki soti avè l k al wè madanm ni, Ok, epi oh oh, kòman kòman polisye a fè al wè madanm ni nan machin nan epi tout sa? nan Li enspektè gen yo. wont. Chak nèg gwo nèg a vès yo, se 4 nan machin la mwen jwenn lakay Men yo, kijan madanm nan k ap pèdi, pran van men k ap kijan fè anyen non. madanm nan pèdi 2 timoun yo. E kounya la l fou. Li fou. Ki koze sa mesye? Pase se timoun yo ki te tout li. Wi. Li mennen timoun yo al wè fanmi yo an Ayiti, la rantre, lapolis pa ka met pye, anbilans ki te ka vini. E lè w gade anbilans yo, lè w gade mesye yo de bòn volonte. Nan, se de bòn volonte. Se djaz li pa genyen. Se enstriman pou djaz la pa genyen.

Sa pou yo fè menm? Bon, konsèy m te ka bay lapolis, sa ki gen ti mwayen, kite peyi a. Bravo!
Bon. Kite peyi a, lage kò nou lòt kote, al aprann yon lòt metye. Pase lè nou nan lapolis, se pou nou ta sèvi peyi nou, pou nou ta itil peyi nou, anben nou wè se konsa n tonbe, monchè bagay la fè m mal, e lapolis,

La police pou ki ta bay sekirite kounya la la police nan fè manifestation pou tèt yo pa tounen. Kouman yo rele ti fadou fadou.
Wi m panse te dyaz la pa dyaz la se non nèg yo ba tèt yo pran lari a pasifik pou yo touche madanm pa ka manje tout moun ap fè bras nan jan pa yo nan kalabò sa yo ka di. Bon g'on lòt nèg ki rele m ki di m g'on bann zam kan sikilasyon Se zam polis dwe lwe neg yo. Woy! An yo lwe zam yo gen pou yo ka manje? Yo oblije, yo oblije, yo oblije.
Kob la sa soti nan men? Bon depite a senate nan lwe zam. Ou wè lè senate a fin prete sèman avek depite a, li prete sèman, leta bal on de twa ouzi pou bal sekirite, zam sa yo lè neg yo fin yo pa remet leta yo.
Eeh bagay byen prive yo. Se bagay byen prive yo wi. Wi. Se zam sa yo kap fè dega konsa. E plan nan li menm ou pa wè plan se sa kap pi mennen nan moman an se plane pou yo manje. Epi wap fon djo.
Yo lave yo fò. Antoulèka mezanmi
map bay yon konsèy si nou vle na metel an pratik. Wi.
Nan tout peyi sou latè lapolis se yon enstitisyon ke yo bay anpil valè anpil respè. Mwen vle pou chak grenn ayisyen ki gen chans gade emisyon sa, youn di lòt, pataje l, fè l rive nan zòrèy, eh son bann sangwen yo ye, yo gen dwa pase antre nan goch li sòti nan dwat. Verite! M pap pale pou otorite, m ap pale pou nou pèp la. Pataje n bay pèp parèy nou, pase se pou nou m ap pale. Polis la. Redwi sou vyolans la. E vyolans la m konn kote l sòti, dèfwa se grangou, n grangou se kòb nou pa touche, nou vin skavin koz nou yon ti jan chimè. Ou konprann sa m vle di w? Pase tout bèt jennen mòde. Men avan w tire, avan w bay kou, gad moun sa w ap bay kou a. W ap tire a si l pa sanble avè w. Si w wè l gen ti resanblans avè w, fout li kèk kout sentiwon. Fè l deplase.
Ou pa bezwen tire l. E nou menm tou pèp la. Polis la se anndan nou l sòti. Se nou menm ki konstwi polis la, se nou k fè polis la. Se pitit manman nan Shahara, moun kap vann chabon, kap vann manje kwit, moun kap vann chabon, moun kap fè tout vye de detay. Polis la se anndan nou l soti. Lè nou wè polis la tou, pa bay, pase nou ka fè polis la devni chimè nan sa nap di l. Nou pa ka yon polis nan zòn nou pou yo mete l deyò poutèt kay li pa ka peye, pou ou kanpe pou di l pap janm anyen. Li deja grangou.
Pou ou di l li pap, ou wè lè w di l li pap janm anyen l gon zam nan men l, ou ba l yon lòt refleksyon.
Ann pale avèk moderasyon mezanmi. E leta souple, yon leta ki konsène, yon leta ki reskonsab. Fè yon mea culpa, gade la police la, gad travay yap fè, gade sèvis yap rann sosyete a, e nan tout peyi sou latè, leta, police jwe yon gwo wòl. Gen yon seri de bandi nou tande, si pat gen la police, yo pran palè deja. Se la police yo grèt. Sa vle di kit nou vle kit nou pa vle yo itil. Mezanmi voye je gad lapolis la. Jan w gen madanm ou minis, prezidan, jan w gen kay pou w peye, ou gen timoun pou w bay manje, enben yo menm tou, yo gen menm pwoblèm nan, yo gen menm bezwen an. Sa vle di chache yon jan jere pwoblèm sa yo. Pase li pa yon bèl imaj pou nou, pou n ap vann, pou n gade, pou vwazen sou kote a wè menm polis nou, nou pa ka peye. Li di mezanmi. Li di. Mwen menm, m fin vann, m fin achte. Sèl bagay mwen di. Ou mwen endezirab, tou bay fè sèkèy.
Ase m pa pot pantalon m pou bèl twèy. Gen koze.
Wi, wi Dezi.
Lapolis, fò m di yo sa. Wi. Resezi nou. Resezi nou. M vle lè n ap fè mouvman, pa fè dezòd. pase nou reprezante lapolis. Pwoteje e sèvi. M dakò avè nou lè n pran lari, n ap fè sa konstitisyon an, dwa konstitisyon an ban nou pou nou poste, pou nou manifeste, pou nou mande sa n bezwen. Men siveye Pou move je pa filtre anndan nou pou pa ban nou move repitasyon. Dayè mwen menm Tonton Dezirab son enstitisyon ke m respekte. Lapolis. M pa respekte lapolis peyi Dayiti sèlman non nan tout peyi m pase son enstitisyon m respekte. Resezi nou e m ap mande moun ki reskonsab lapolis la. Prezidan, premye minis, debite oubyen sa l ye a. Resezi nou pase si lapolis vle vire tèt ban nou

Map pale mil non. Siw wè siw wè mwen menm Nedjira m pa pran grenn mwen. M pranl depi okap map trennenl antre pòtoprens. Se moso bouda. Li pa manti la ba non DJ Rony. DJ la pa jwe. Sou mwen menm DJ Rony.

Sa wap pale a pa Son tande. pwovèb ki konsa DJ Ron. Ooh Son mpa konprann pwovèb sa mwen konprann. dou m si tèlman gen grenn. Ok. Si w wè m pa pran grenn mwen, m sot depi Okap map trennen grenn mwen atè a pou antre Pòtoprens, Ou pè. se mòso boutèy sèlman m pè. Wi. Si tèlman mwen dezire m mwen gen grenn. Verite DJ Ron, pale avè li. Epa nèg ki jwe, mwen m vle w konprann se pwovèb, ou konn gen moun sa yo pale an pwovèb. Sa Deza fè devan m mwen m pè, m ta gentan menm bèk Dezirab fè pitit M pa pran lèt san l pa konnen. Talon dezi a pa jwe. Talon mouri. Li tou mande l pa pran. Non paske. Sa k rive w. Rive w nèt. Rive w nèt. Woy tonton Kaleb mouri vre. Lè m gade DJ One, m vin fini pa wè peyi sa kote m ap viv la se w pou w bay tèt ou sekirite. Yè, pa gen polis. M chache sekirite m pou tèt mwen.
Men m pa anmègde moun, men menn la. M pa anmègde moun. Mal bat kòk nan gadjè, sa polis la, sa komisè a, li bat mwen m remèt li kòk la. Pase m bat pou plonm, depi m bat paw la w tou banm paw la, si w bat pam nan m tou, m pa m pa nèg ki nan, Si w konnen w towo w gen zam, ou p di w pap bay li, w pa t al avè l. Non non non. Al avè l, w ap banm nouvèl. Nèg yo pako fè gwo erè sa nan. Yo pap fè erè sa. Yo pap fè l. Yo pap fè l. Yo pap fè l. Yo konn Dezi a gwo potanta l ye. Yo pap fè l. Yo pap fè l. Bon dèfwa m konn, dèfwa m konn chita m ap kriye, nan yo mande m poukisa. Espre l fè pou l wè si li konn fè espre l mete lonjan Pou l wè si y a atake. Lè li di Abner pa fè lè li kriye. Telman li kriye. Non, se pa kòmsi. Ou konnen wè lè ou pran, lè ou respekte tèt ou, epi dèfwa ou pa janm jwenn moun fè w anyen, e kòmsi si ou tou ta mande pou moun pèdi fre pou l vin fè yon bagay pou pou eseye sa w gen sou ou yo. Pou eseye sa w gen sou ou yo. Ou wè pè k te bò lakay la? M fè pè sa kite zòn nan. Eeh m fè pè a kite zòn nan. Epa polis mwen jwenn ap pale byen de polis. Non polis yo pa polis polis. Nou konprann ti je wè. Moun nan deja e manifestasyon lap fè pou peyi l. Senpleman mezanmi kòm nan yon sot di li lapolis resezi nou e lemond tande kri nou. E m pral voye menm mesaj m te di talè a, lè n ap fè manifestasyon, chache polis ki pale an anglè a, fè kèk ti entèvyou, lage sou Facebook, sou YouTube, sou Twitter pou lòt polis lòt peyi tande kalamite polis nou menm n ap pase. Pase tout sa w genyen, pa bliye Ayiti, Son peyi ki nan bagay entènasyonal yo wi sa vle di nou anba gwo lwa sa vle di nou gen moun ki reprezante nou si nou pwan aksyon an jistis kont leta nap jwenn sa nou bezwen men fòn dil an anglè oubyen an espanyòl lapolis kouraj fòs epi kenbe dinite nou pa desann tèt nou devan moun toujou kenbe tèt nou wot e si tout fwa ta gon polis ou wè k vle febli. Pa gave l. Monte moral li.
Remoute moral li. Fè l konnen sa l reprezante. Li reprezante yon enstitisyon ki te onèt, ki te trè respektye! Lontan lè w gade yon nèg polis, li rete w. Ou wè sa m. Franchman, franchman m gen ti nèg mwen an, sa k mouri a, li konn fè polis rete l menm wi pou ba l tikè. Hein si telman neg yo gon posture yo pale avek yo pale avek otan dotorite yo we son chef kap pale avw kounya se pa police li pa pale non police pata ka pale avw e si telman al travay li pa manje li vin febli li vin febli mezanmi se te konsey sa DJ one tonton dezirab nan ranyon te pote pou nou. La polis avèk pèp la nou se youn. Pèp la avan w fè agresyon sou yon polis gade si se pa youn nan nou. La polis avan w fè agresyon sou yon frè w yon sè w kap fè manifestasyon depi li pa boule li pa touye se vwa l lap itilize pou l fè mesaj li pase avan w bal kou avan w maltrete l gade si se pa yon frè w yon sè w pase nou tout se youn nou ye. Sèl bagay pou nou bay pwoblèm se leta se li ki reskonsab lè map pale a leta m konn son bann inyoran nou ye na panse sa yon gouvènman gouvènman gen poul ale leta ap toujou rete map pale avèk leta yon lòt fwa ankò lapolis yo tande kri nou kontinye fè mesaj nou pase poun ka jwenn kòb nou pase lè nou travay Fò nou jwenn salè nou. Pou n voye pitit nou lekòl, pou nou nouri madanm nou, nouri fanmi nou. Yon lòt fwa ankò, se te Tonton Dezirab, DJ One, nan Ranyon, ki te pot konsèy sa a pou nou. Love you.